Mwen se Jean Fritz Kervens Tilus, mwen se manb Club de Bas de Bourdon, mwen se Scout, mwen aprann plizyè metye manyèl kòm lebenist, mason, ferayè, etc. Mwen gen 17 an, mwen nan lise Anténor Firmin, map fè ms 3. Fòmasyon an te trè enteresan. Yo te dokimante twa tèm prensipal ki se responsablite, lidèchip, espri dekip.
Bonjour Mwen rele Veer Piterline Marie Mitchell Mwen se manb klèb pye poudre e mwen nan premyè ane agronomi UNIFA. Yo te aprann nou ke responsablite a se obligasyon ke w genyen pou asime ak tou ke se swa se yon bagay ke w gen pou w fè oubyen lòt bagay ke w ap antreprann ou dwe gen responsablite e asime ak tou.
Mwen kwè yon moun ki responsab se yon moun ke tout moun kapab fè konfyans. Se yon moun ke kèlkeswa moun nan ap ba l responsab kèlkeswa bagay la paske l konnen se yon angajman ke li pran e ke li dwe respekte angajman sa a. Kenbe mo li, paske sa k fè yon moun se wi avèk non, imedyatman ke w gen wi avèk non, w ap yon pèsòn responsab e w ap fini tach ke w te kòmanse, sè kèlkeswa sa yo ba w regle a, w ap gen kapasite pou w regle l, pou w montre vrèman ke vwala, je suis responsable. Bonjour, mwen se Met Gina Veer, mwen gen 27 ans, mwen se etidyan finisan an syans jiridik, dwa, e aktyèlman. Mwen pa vrèman gen yon aktivite paske akoz de ensekirite m fèk pèdi travay mwen. Mwen te patisipe nan yon fòmasyon ke Muriel Fotografi te bay sou lidèchip, responsablite epi travay an ekip. Se te yon fòmasyon ki te vrèman anrichisan. Men pi bon fason m panse m ta kapab eksplike fòmasyon an te ede m se bay yon egzanp. Mwen pèdi travay mwen nan mwa d'oktòb. M pa t vrèman anvi chèche yon lòt travay paske vi mache a epi ensekirite, mo ti jan pè sòti, mwen pa t twò enterese. Epi otomatikman m te fin asiste fòmasyon sa a, mwen te tousuit kòmanse voye CV nan lòt antrepriz. M poko jwenn yon rezilta ki pozitif, men sa m te aprann se ke si m pa riske anyen m p ap jwenn anyen, se responsablite pa m pou m chèche pou m ka jwenn yon nouvo travay. Nan sans de responsablite, yo te montre m ke ou dwe toujou prè pou w pran pou responsab tout aksyon ke w poze, tout tout e tout angajman ke w pran, ou dwe prè pou w kanpe pou w swiv jwenn peu importe defèt la oswa reyisit la, pou w prè pou w asime responsabilite w. Ki dan k ap kreye gri? Tankou nou te ka di eksperyans veki, dè blan k ap fè dè dokimantè avèk dè gri. Dè blan, sètadi dè ameriken, dè franse. Gen plizyè tip de lidè, men sa pral depann de gwoup moun ke l ap dirije a. Si yo bezwen yon lidè ki otoritè, ki yon lidè patisipatif oubyen yon coach. E nou te konnen ke lidè la se yon moun ki la ki ka enfliyanse yon lòt moun pou yo gen yon objektif komen pou yo atenn.

Nou tèlman fè yon bon travay, nou tèlman byen senkwonize, tout bagay byen pase, timoun yo poze bèl kesyon, donk nou arive dekwoche 2 lòt kontra. Sa se 2 retonbe pozitif ki gen sou 3 bagay sa yo. On moun si w pa gen sans de responsabilite, se sa fè m kòmanse avèk egzanp sa dabò, si w pa gen sans de responsabilite, ou p ap ka yon bon lidè. Tou pa responsab, si tout ti bagay tou fò gen kalm, on moun fò kalm pou ka on lidè. Si tout ti bagay ou vekse ou fache, paske pa gen moun ki pafè. Fòmasyon an te an favè nou. Dabò m te vle remèsye nou anpil paske tout moun la nan peyi a ap chèche fason pou yo soti tèt yo. Donk pou jwenn yon gwoup moun ki dakò envesti yo gratwitman pou yo ede jèn yo soti tèt yo, sa a se apresyab. Donk ki jan fòmasyon yo ede nou? Li montre se nou chak ki responsab desten nou. Se vre, sitiyasyon yo pa favorab, men si nou rete la a konsa nou pa regle anyen, nou pap jwenn anyen ki favorab tou. Li montre jèn yo se responsablite pa yo, yo dwe travay pou yo soti tèt yo. Nou dwe aprann wè ki sa ki bon nan chak sitiyasyon. Osi pire ke sitiyasyon an kapab ye, gen posiblite pou nou soti tèt nou, se sa Muriel Fotografi te pèmèt nou wè nan fòmasyon sa.
Mwen panse ke pou yon jèn evolye nan sosyete a, nan venteyinyèm syèk la, li bezwen 3 bagay sa yo. Paske pou reyisi, ou bezwen travay an ekip. Paske travay an ekip se pa yon bagay ki te, ke m te konnen vrèman, kòmsi ke m te gen, ke m te dokimante sou li. Men, gras a fòmasyon ke nou te resevwa nan men Muriel Fotografi, li te pèmèt nou konnen ke travay an ekip li gen yon pakèt bann lòt tematik ki vin avèk li ke ou dwe respekte. Meyè fason pou reyalize yon pwojè, fòk gen espri dekip. Depi pa gen espri dekip, li ap tonbe, oswa sa ka rive li manke yon bagay paske pa gen yon antant. A tout moun ki ap realize li.
Espri dekip lan nou wè ke sa pap janm ka mache si gen kritè ke yo t sipoze genyen pou yo travay an ekip e Madmwazèl Muriel te fè nou konnen kritè sa yo ki se ouvèti, konplemantarite de wol.

E ede avans, ede lòt moun avanse menm jan ansanm avèk ou. Ben li te trè amizan, yo te, an menm tan yo te fè teori, yo te fè pratik tou, kote ke yo te montre nou dè jeu ki te trè enteresan, kote yo te montre nou aprann, aprann aktif an espri dekip. Pa egzanp, gen yon jeu ki te trè make m, ki te blad. Blad ki te fè, nou te ant parantèz, nou te parantèz blad. Kote ke n ap avanse san ke blad yo pa pete e yo pa tonbe. Depi yo sot tonbe, n ap pèdi. Depi li pete, ekip la pèdi.
Kounya toujou nan sa ke ki te gen rapò avèk pati fan dè je kote ke yo t ap mete an aplikasyon sa ke nou te aprann yo, se pati ke m te pi renmen. Poukisa? Paske mwen te yon mwen te lidè yon gwoup de 10 e m te mete an egzèg sa ke m te aprann diran fòmasyon an e nou te sa te. plis liye nou ankò paske nou te gen de bagay ke n ap akonpli. Nou te itilize travay an ekip la, ki se espri dekip tou, nou te itilize sa pou nou reyalize de bagay kòmsi pou nou te atenn yon bi komen, atenn yon objektif komen.

Bon m pat vrèman vle antre nan pati ju a. Men malgre tou mwen te aprann. Sa sitou ke m te aprann se ke lòske 2 ekip te ap travay pou yo jwenn yon objektif, ekip ki genyen oubyen ki pèdi a, kèlkeswa moun ki te envesti l la, echèk la te pou tout oubyen reyisit la te pou tout. Se nou tout ki gen. Li montre m enpòtans lavi an kominote, la solidarite, le travay an ekip. Donk si nou vle reyisi, nou kapab fè l a nou tout. Se vre lè w pou kò w, ou ka ale pi vit, men lè nou ansanm, n ap ale pi lwen. Donk sa te vrèman anrichisan e o final lè m te vin patisipe, sa te vrèman aprann mwen ke mwen dwe kolabore, ke m dwe fè an sòt pou m entegre m nan kominote ke mwen ap viv la.
An fèt, yo te fè kèk egzèsis ansanm avèk nou pou ede nou pi byen konprann tèm sa yo ke nou te wè nan pati teyori an. Egzèsis sa yo te fè nou aprann ke yon. Yon travay an ekip pap janm ka mache si non sèlman pa gon bon lidè epi pa gon bon relasyon antre lidè la avèk moun ki ki nan ekip li an. Donk li te montre nou enpòtans pou gen kominikasyon nan ekip lan de fason aske nou ka arive atenn objektif ke nou genyen an. Sa ki te trè enteresan.
Sa k te vin mennen kolaborasyon nou avèk Miguel Fotografi, se nan sousi ke nan klèb la nou toujou ap chèche de nouvo bagay pou timoun yo aprann. Paske jan n t ap di, nou gen yon, nou nan yon sosyete kote timoun yo pa gen okenn repè. N ap eseye le plis ke posib nou menm nan klèb la pou nou gade kijan nou ka kijan nou ka fè timoun yo eseye kenbe yo nan dwa chemen an le plis ke posib byen ke nou konnen se yon bagay ki trè difisil. Donk kolaborasyon avèk Miguel Fotografi se te trè byen e nou gen entansyon kontinye kolabore avè Miguel Fotografi lane pwochèn toujou e ensi nou toujou pandan plizyè lòt ane ankò. E nan kad fòmasyon an te trè byen pase, nou te wè ke timoun yo te vrèman enplike yo, sa ki pa fèt fasil, yon bann jèn reyini epi yo aplike nan, yo enplike yo nan sa kap fèt la. Donk fòmasyon an te trè byen, tou le twa pati yo. E sa ki te, o kòmansman nan youn nan premye egzèsis yo, yo pat vrèman konprann sousi se te, anfèt konprann konsèp leader la. Yo te plis wè gen. Men lè yap refè dezyèm ekip lan jwe, lòk yo vin fini pa konprann, yo wè kote yo te fè erè, e sa te vin fè ansanm epi ekip Syen an tou se plis ansanm lan ki fè yo te gen yo vin konprann yo te pi byen entèprete. Donk m panse nan atik ki sot soti an sa m wè a yo. Aplike l e m espere ke yap sa ap itil yo pou demen. Emosyonèl pou yo pran desten yo an men, pou yo garanti lavni pitit yo, pou yo pa oblije vwayaje, pou vwayaje vin tounen yon opsyon, pa yon pwoblèm. M ta swete se pa dènye. M ta swete tou lè gen yon pwochen, m ap gen posiblite tou pou m la paske m vrèman apresye sa e li vrèman bon pou jèn yo. Nou bezwen fòmasyon, nou bezwen moun k ap montre nou ke. Sistèm nan pa fini pou nou, nou gen posiblite pou nou emèje. Sensèman map di Muriel Fotografi mèsi bokou. Paske se pa tout jèn ki k jwenn chans resevwa yon fòmasyon konsa. E mwen panse ke kèlkeswa jèn ki pral gade ti dokimantè sa, M konseye nou chèche yon kote antre pou n resevwa yon fòmasyon ok e m konseye nou tou swiv Muriel Photographie sou rezo sosyo yo nap wè bèl travay ke yo fè e nap wè bèl dokimantè sa ke yo reyalize e bèl fòmasyon sa ke yo menm tou yo reyalize se yon ekip kap travay pou le futur se yon ekip kap travay e pou l'avenir des jeunes du pays. Tout dabò map remèsye gwoup sa a e presizeman madam Muriel. E m ap di nou, kontinye, kontinye, kontinye avèk misyon sa a ke nou genyen an, paske gen yon bann jèn ki ap vini ki bezwen ankadreman sa a, ki bezwen jan de fòmasyon sa yo pou ede yo avanse, paske lavi a vrèman pa fasil. Donk, mwen menm deja sa itil mwen e lòt jèn ki te suiv fòmasyon an tou. Donk, pa neglije avèk travay la, kontinye avè l de fason aske nou ede plis moun toujou.